Metenan nou konnen depi an dizon mwa janvye, alò depi 24 janvye, e pastè Blaze kap konfwonte yon gwo pwoblèm nan fwaye l. Alò m prèske pa di lap konfwonte yon pwoblèm, fwaye l pa egziste ankò. Sa vle di monte an wo, desann, Blaze kite kay la, madanm ni ap pale anpil tout bagay sa yo misye kite kay la, an pansan ke madanm nan tap vin dèyè l kay zanmi l oubyen kay manman l, madanm nan pa vini, sa vle di Blaze Li gen 5 mwa la depi li pa nan relasyonl te ye a ankò. Poum di nou byen blaze pa marye blaze se an konkibinaj li tap viv a fi a e blaze poko gen pitit avèk fi a men fi a gen 3 pitit e kote yo te rankontre epi blaze metel nan kay yap fè biznis faby resto blaze toujou ap fè video moun ap vin manje lap fè fèt mwen menm m bay sipò pam lèm pa prezan m patisipe nan lòt bagay tout bagay sa e pou moun ki pat konnen mwen fè premye zam mwen avèk pastè blaze. M kwè se te fevriye 2004, sa vle di pratikman 2004, 2026, sa fè egzakteman 22 zan depi m ap kolabore avèk Pastè Blaze. E Pastè Blaze se youn nan moun ki fè nou jwenn mazora sa ke n ap konsome jodi a la paske se avè l mwen te fè premye zam mwen nan kanaval, nan kwazad naval. E si se pa t Pastè Blaze. Sa ka rive nou te jwenn Mazora nan yon lòt domèn, men pa nan domèn komedi a. Wi m te gen lansan deja, men se premye moun ki te banm chans pou m te fè zam mwen nan komedi. Blaze fon sòti, m pa gen twòp bagay m ap di, ann tande epi m ap tounen. Pastè Blaze.
Mezanmi koman nou ye non pam se pastè blaze jodia se vandredi 11 2026 sa fè 7 mwa depim te nan yon konplikasyon kote kem te kite emosyon potem ale e m te di bagay ki vreman bizar de bagay dròl apropo de Fabiola Auguste di Faby Resto. Kote ke mwen te kite emosyon pote m ale, m viv yon pakèt bagay. Mezanmi, fò m di nou ke m pa yon moun ki mechan. M pa yon moun ki konn rayi moun, men m se yon moun ki emosyonèl pa yon defo. Mwen vin la pou m di m regrèt sensèman, amèrman, pwofondman. Tout pwopo enjirye m te di sou Fabiola Auguste. Malerezman m pat ka kenbe emosyon m. Men jodi a m vin wè ke m pat dwe fè sa. M pat dwe di sa. M vin la M di piblikman eskiz avèk Fabiola Auguste paske m t al twò lwen. M t al twò lwen. Paske lè w avèk yon moun, lang a dan pa n mòde, nenpòt bagay ka pase. Men fò n aprann kenbe emosyon nou. M te vrèman emosyonèl. E m ap di sa, le pli souvan lè nan yon moun, nou toujou bay move kote yo, men nou pa janm bay bon kote yo. Fabiola se yon moun ki gen anpil foug, ki renmen travay. Men emosyon te fè m di sa m pa t dwe di. Malerezman m pa ka retounen dan le pase, m te ka efase tout sa m di yo. Men erezman m prezan, m ka di m regrèt e m ka vin mande eskiz. M konnen gen anpil moun ki pral pale anpil, ki pral di m fè ti basès, m fè tè atè, m pa gason. Men lè w mande padon, sa pa vle di. Ou pè moun. Non, se pa sa. Paske, nou te dwe gen respè avan tou. Gen de bagay ki pa dwe pale. E mwen koube m byen ba devan Fabiola Auguste avèk tout fanmi li pou m di l ke mwen pa t sipoze fè sa m fè a. E m ap di Fabiola ankò, m koube m byen ba pou m mande l padon. M mande l padon ankò avèk tout fanmi l. E m retire tout sa m te di, de vye pwopo, de bagay ke m te di sou li. Gen bagay ke m di, e gen bagay ke m tande tou. M retire yo, e m mande l padon pou sa. M konnen sa te fè l mal, m konnen l pa te viv byen. A pati de jodi a Fabiola Auguste, mwen menm Pastè Blaze, m retire tout sa m te di yo. E m koubi m byen ba pou m mande eskiz, mande padon. E. M pap janm tande yon bagay konsa nan bouch mwen ankò. Paske m konnen konbyen ou enpòtan e konbyen ou te enpòtan nan lavi pastè Blaze. Malerezman gen anpil moun ki gen tan fè anpil videyo ap ri, ap di yon pakèt bagay men m vin di yo jodi a. Mwen menm Pastè Blaze m pran responsablite m pou m mande padon. M pa mande padon paske m se yon lach. M mande padon paske m ta viv avèk yon moun ki te konn nan nwit mwen, te konn nan jounen m e ki te konn pran swen m tou. Jalouzi pote m ale, emosyon fè m di tout bagay. Men jounen jodi a mwen vini. Pou m di pèp la, pou m di tout blogè yo, sa a nou mèt koupe l lage l tou paske mwen vini pou m fè mea culpa. Mwen panse se yon gwo pa e ankò Fabiola Auguste mwen vini. M mande w padon e sa pap janm repete. De tout bagay ki te di, de tout videyo nou te souvan ap fè, m konn ap lonmen non w. Sa pa gen dwa janm fèt ankò. E m mande eskiz e tout moun ki te panse mal de Fabiola. Silvouplè, fè m gras la. Pa renmen non Fabiola nan afè nou silvouplè mwen mande padon paske m pran konsyans de sa m di yo mwen mande padon paske lè w ta yon moun se ou k konnen kijan l te bon pou ou wi li te bon pou mwen men emosyon te fè m di sa m pat dwe di m koube m byen ba. mande eskiz devan ni fanmi, ni zanmi, espesyalman Fabiola Auguste. M espere ke Fabiola Auguste a konprann e l a asepte padon m. Fabiola Auguste, Fabiola Auguste, Fabiola Auguste, Fabiola Auguste, toujou renmen w. Vwala.
Nou sot tande pastè blaze, nou tande tout sa l di yo. Nou konn sa k te pase deja, kote mwen menm, m te fon entèvansyon, m te di blaze men kote l gen tò. E alò, blaze te gen tò. M pa kwè madam nan te gen twòp tò. E alò, si madan blaze, ki se Faby Augustin, te gen tò, m pa t vrèman konnen. Men moun ki te vrèman gen tò a, se te blaze, se yo m te relate. Paske se blaze ki te leve l kite kay la poutèt yon diskisyon, yon diskisyon pa ka fè yon nèg kouri kite yon kay e nou ka toujou gen antant nou. Nap grate m la e bon m benyen an ok ti bagay chemizèt la wi e li kap bay pwoblèm la wi kounya la e selon lèdi de Faby, Faby te fè konnen ke blaze kouche. Yon fi anndan kay li a. Anndan kay li menm avèk blaze rete a. Alò se di yo vin di l jiskaprezan li pa gen prèv sanble te gen yon kouzen madanm nan ki anndan kay la epi se li k di blaze vin kouche yon fi jiskaprezan m pa gen prèv men sèl sa m konnen blaze se yon nèg ki dezòd anpil nan afè fanm ni e byenke m konn blaze dezòd si blaze ta fon bagay konsa franchman blaze ou pa pridan ditou alò w pat dwe fè l menm Paske si m di w pa pridan se kòmsi mwen ba w dwa oubyen m dakò ke pou gen madanm ou pou kouche avèk yon lòt fi sou li. Non. Blazo pa gen dwa sa menm vwa! Se ta anndan ka la. J'ai bien dit se ta anndan ka la paske m pa gen prèv men fi a li di se sa k mennen diskisyon pandan l ap joure avèk Blaze. Ou konnen, fi a pale anpil. Se pi gwo zam fi genyen lè l gen yon pwoblèm pou l ap pale, pale, pale, pale. Ebyen mezanmi, men kijan sa ye, Blaze leve l kite kay la, an pansan ke, alò son bagay repetitiv, an pansan ke fi a pral dèyè l, fi a pa janm okipe Blaze, jiskaprezan nan minit nap pale la a, Pastè Blaze retounen kay manman l, li pa nan relasyon avèk Faby, tout rad li epi, bon, Blaze fè konnen ke li te fè plizyè tantativ pou l tounen nan kay la, Fi a pa dakò tout sa tout bagay sa bon sa se yon Ebyen blaze fè sòti sa nou sot gade video a la kote blaze lap temwanye li di men tout pwoblèm lap konfwonte kounya la e nou wè blaze nan diskou l te konn ap bay avan yo son lòt pastè blaze nap gade la pastè blaze eske kounya se vrè blaze a vrèman pastè blaze kounya la nou wè ki yon ti jan enb kap pale kòmsi li vin tankou yon timoun piti e si nap fè analiz video a nap wè blaze son moun ki pran konsyans Li regrèt tout sa l te di. E li fè konnen ke gen bagay li te di ki egziste, gen bagay li te di ki pa egziste vre, se sou le kou d'emosyon. Pou kòmanse, Blaze di konsa, li konsyan li te di de bagay ki dwòl. Wè, Blaze, e bravo, ou konsyan w di de bagay ki dwòl. Men, lwen de la, Blaze, èske ou pa t ka evite yo tou? Paske ou se gason, Alò map di sa, m pa vle nou mete m nan menm panye avèk pastè Blaze. Ou wè mwen menm? Mazora marye 2 fwa, Mazora divòse 2 fwa. Men m poko gen pitit. Sa vle di, èske nou te konnen? Se jodi a m di nou sa. Men, lè m marye m divòse yo, rezo sosyo te gentan egziste? Èske m janm vin etale relasyon m sou rezo sosyo? E jodi a la nou ka tou pran sa kòm yon jouman paske m wè gen yon seri de fanatik se sa m fin lage sou rezo a e li ap pran l kòm jouman. Si m lage yon bagay sou rezo a se paske m vle nou konnen l. Nou pa ka pran l kounye a kòm jouman, sesi sela tout bagay sa yo. M di nou sa, chache dosye sou mwen. Bon, n ap pran pòz nou konn fouye, nou pa t janm konn sa. Nou te konn Mazora marye 2 fwa l divòse. Non nou pat konnen men m di nou sa jodi a, sa vle di moun ki vle joure m yo m ba nou kote pou nou joure m pap m pap kite nou jwenn yon seri bagay bon e mwen kap vin di nou li wi men èske m te konnen èske w janm wè m parèt sou rezo a oubyen yon fi parèt sou rezo a pou lap di konsa mazora twonpe l mazora di mazora dat bagay si non mwen menm tou. M pa gen pou m ap vin plenyen pou yon fanm sou rezo a ki kite m tout bagay. Ou ta avè m ou kite m pa bay another one. Nou goumen m pa bezwen konnen nou pa t genyen. So, mwen di sa se pou m pale avèk Pastè Blaze. Paske mwen menm, m pa gen pou m ap vin pale anpil, vin plenyen sou rezo poutèt yon fi kite m tout bagay sa yo oubyen si se fi a ki kite m. M pa gen pou tout bagay sa yo. M pa gen map vin plenyen tout bagay sa yo. Son relasyon l te nou paka viv ankò, nou kite sa. Epi se fini lavi kontinye. Paske gen moun ki pa konpatib nan relasyon. Eskize m si m itilize vokabilè sa, konpatibilite a. Gen moun yo mèt fè sa yo vle yo paka viv ansanm paske yo gen twòp enkonpatibilite de karaktè. Yo paka viv ansanm. Mwen menm se sèl bagay dan lavi m pap janm fòse sèt afè de relasyon. Kòmsi fòse renmen yon moun. E li toujou pi bon dan lavi, map di nou sa kenbe sa metel nan kran tèt ou. Li toujou pi bon dan lavi lè w lan relasyon avèk on moun, trè souvan sitou nou menm gason, li toujou pi bon si se fi a k renmen nou dabò. Paske byenke lè fi a renmen nou dabò. Li konn enterè. Men kenpòt. Ke se ou kal renmen moun nan epi pou fòse moun nan renmen ou. Paske moun ki renmen w lan, sa pap pran tan. Byen ke yo di l'amour fleuri avec le tan, tout bagay sa moun nan konn pa renmen w au départ, epi avèk le tan, abitid, ti bagay, ti bagay sa ou fè, vin vin renmen l. Men li mye ke, wè vrè lanmou an, vrè lanmou an li gen, li, il y a ce qu'on appelle coup de foudre. Depi 2 moun renmen fèt pou yo viv ansanm, le jou menm nou rankontre, ap gon koneksyon, ap gon sinèji, ap gon yon enèji ki di ben vwala, nou fèt pou n viv ansanm. Mwen m pap fòse anyen nan relasyon. Mwen non relasyon paske lanmou twò bèl pou moun ap soufri nan lanmou. M di sa pou tout fanatik yo, m pa di sa pou Pastè Blaze. Lanmou twò bèl pou moun ap soufri nan lanmou. Ou non relasyon, ou pa alèz, kite l. E mwen menm se sèl moun m pa janm gen pwoblèm nan relasyon m paske m pa kwè nan yo di. On moun ou konnen m avèk on fanm la, lap twonpe m, fè m kenbe l. Pa vin di m lap twonpe m. Depi ou vin di lap twonpe m manti wap ban m. Fè m kenbe l. Mazora, monchè m konnen ou gen tèl fanm la wi, lap twonpe w a blaze, lap twonpe w a dis, lap twonpe w a dat. Monchè ou konn sak pase, fè m kenbe l. Kibò w konn wè l, tèl bagay sa yo, enben nap mennen ankèt. Menm si ankèt la ap pran ennan, fè m kenbe l. Lè m wè a de je m map kwè l. Paske m pa kwè gen moun kap vin kraze relasyon m, vin di m konsa, dis dat, tèl bagay sa. Non non. Se pa de bagay konsa. Sa vle di blaze li enpòtan jodi a gen de bagay fòk ou evite. E si w te evite yo jodi a la w pa tap vin mande padon. Toutotan w ka fè efò pou w pa mande padon li mye. Byen ke n konnen l'erreur est humaine de l'homme. Nou ka toujou fè erè nou mande padon. Men ou ka evite l tou. Paske w se gason avan tou, gen de kote w pa dwe rive. Pou w ap di yon fanm bouzen, o wi tout lè l ta avè w li t ap konya polisye tout bagay. Ou pa gen prèv. Gen de bagay pou w di l, fòk ou parèt avèk de prèv tanjib. Fòk gen sa k rele flagrans lan. Si w pa ka, pa pale. Ou just tande epi w, men jodi a la, gade kounya w vin mande padon e blaze pa mande tounen. Men si n ap swiv videyo a byen, e si n ap entèprete l oubyen n ap fè sa k rele yon dediksyon, Blaze anvi tounen a madanm ni. Li pa di l, men w ap wè, ekskizwa wi, nan fen videyo a w ap tande yon I love you k tonbe. Tout ti I love you sa l vle di sa l vle di a. Ou konprann? Sa vle di Blaze resezi w. M fè 2 zan, m fè 2 maryaj, m pa janm vin radote sou rezo a. Sa pase mal epi fini. E si m te gen tò tou e pa mwen ki t ap vin mete l deyò, fi a t ap vin di sa. Fi a t ap vin di men sa Mazo a fè l. Alò se pa rezon m ap bay tèt mwen non. Pou mwen menm, 2 relasyon m gen k kraze yo, nou tout gen tò. Ni fi a ni mwen menm. M pa pral di fi a, fi a gen tò, m gen rezon non. Nou tou lè 2 gen tò. Paske nou te ka chita nou pale ansanm epi pou n rezoud pwoblèm nan. Paske depi 2 moun renmen. Yo kite pou mwen menm pèsonn mwen e tou lè 2 moun yo gen tò. Vwala ann avanse. Blaze kontinye pou l di konsa, se emosyon, emosyon se pi gwo defo l. Wè, misye di emosyon se pi gwo defo l. Blaze m ap di w la, ou pa gen rezon. Paske tu vwa dan lavi, tout sa. Tout defo ou rekonèt ou gen lakay ou, depi ou ka idantifye pwoblèm nan, li vin pa yon pwoblèm ankò. Yon pwoblèm ki idantifyab, ou gentan gen solisyon an. Le vrè pwoblèm, se sa ou pa ka idantifye a, se sa ou pa konnen an, se sa ou pa ka dekouvri a. Depi ou ka dekouvri pwoblèm nan, solisyon gentan rive. Dayè, depi ou gentan dekouvri l, se solisyon ou jwenn. Haiti blaze, cette question de ou émotion se pi gwo defo w la, oui je peux comprendre. Men la ou te ka korije l. Depi w gentan konnen w emosyonèl, ou ka pran san w pou w dirije tèt ou. Ou se mèt tèt ou, ka mennen tèt ou. Paske ou tèlman mèt tèt ou, si yon moun rale zam sou ou, w ap kouri. Si w pa jwenn kote pou w fè, w ap reziye w kanpe. Bon, menm si w pa jwenn kote pou w fè, si w ka plonje sou moun nan, w ap plonje sou moun nan pou w voye zam nan lòt pa. Enben vwala. Vwala. Sa vle di, sa vle di ou gen kontwòl tèt ou, ou konn sa k rele le byen e le mal. Sa vle di 7 kesyon 2, se emosyon. Se emisyon, se pi gwo defo la, li pa defo ankò. Depi w gen tan konnen yon defo, solisyon gen tan vini. Haiti blaze, sispann a bagay sa a. Sa vle di, ou pral vin fè m konnen la demen la a, ou vin di yon tenten ankò kounye a ou pral di m se sou le kou de emosyon? Non! Ou gen tan konnen w emosyonèl. Vrè moun ki emosyonèl la se moun ki pa konnen an. Depi ou konnen li vin pa yon pwoblèm ankò, li vin yon solisyon. E solisyon vle di li rezoud ou pap aji de tèl sòt. Blaze tu es mon ami mon frère map diw sa jodia la ou voye tenten. Mwen menm m swete Faby tounen avèw. Se sa m swete, m swete l tounen avèw. Paske la, blaze w ap soufri. W ap soufri nan relasyon. Petèt ou te gen dwa, alò m pa di nan relasyon non, w ap soufri avèk labsans de ta fam. M konprann ou fè anpil deriv. E pwoblèm ankò k Sagreen pase, se pa fi yo kenbe, se pa li sa. Tout sa w ap di mal de fi a, se de bagay yo vin di w. E jodi a la sou non relasyon. E lè w fin kite a fi a, w ap di fi a te bouzen, li te kouche a tèl polisye, tout zanmi w kouche fi a, tout bagay. Non! Men si w te konn sa deja poukisa w te ret nan relasyon an? Oubyen si w te konn sa, poukisa w pa t met madanm ou chita pou w di, cheri m renmen w anpil, men tout efò m fè avè w, n ap fè biznis, n ap viv tout bagay sa yo, byenke n poko gen pitit, nou poko marye, e sa k pase? Poukisa w ap twonpe m tout la? Ou te dwe mete madanm ou chita si e te vre. Si se lè moun nan ale w ap vin di yon seri de bagay, li vin parèt dè pwopagand, manti w ap bay. Alò m byen di li, li di ba jiska prezan m pa di madan ou pa t twonpe w, men kouman fè se lè l ale a? Blaze fè konnen ke li regrèt tout sa l te di yo. Nou ka konprann, wi ou regrèt tout sa w te di yo. Men, sa m sot di anlè a, pa gen twòp diferans. Ou te ka evite yo tou. Ou te ka evite yo. Paske tout sa w di yo, yo sou rezo a. Lè fi sa tounen avè w, lè nou tèt a tèt, n ap byen viv, n ap fè tout bagay, m pa p ba w manti, sosyete a pral rale l pou ou. Jodi a la w wè Mazora ki sou rezo a la, tout moun ki pa renmen m yo, se jwenn yo pa jwenn anyen pou yo rale. Depi yo te jwenn pa, bon m pa di m pa genyen, men jiska prezan la, yo pa jwenn anyen pou yo rale pou yo denigre m. E sa yo ap sèvi de achiv pou, des achiv negatif. Tout sa w ka evite lage l sou rezo a, wi evite l. Paske yo rezève sa pou ou blaze tout sa w di fi a. E fi a li menm menm nan, lè l tèt a tèt avè w tout bagay sa yo, sa yo gen pou yo remonte nan tèt li pa bliye fanm pa janm bliye. Ou menm gon seri de achiv ou konnen w te di l, on lè l ka monte nan tèt ou ka fè sanblan w bliye l, wè fi a, tonnè kraze m, menm si l pa tounen nan vag, l ap sonje tout sa w te di l yo. L ap sou kabann avè w. Yon senp bagay ou te di l ki te deranje l, Pandan sou vant li, li gendwa tou konswa leve sou vant mwen li pa alèz. Bagay la pase nan tèt li. Fanm konsa de nature. E je ne parle pas de la femme haïtienne seulement, map pale w de fanm a travè le mond. Yo rankinyè, yo pa janm bliye blaze. Gen erè fò w pa fè. Blaze kontinye di konsa, li pat ka kenbe emosyon l. E pa vre blaze. E se pa premye fwa wap fè sa. On bagay ki rive premye fwa, li korijab. E m toujou di sa, yon bagay ki fèt premye fwa, li son aksidan. Yon dezyèm fwa, li son koutim. Yon twazyèm fwa, li son mès. Depi l rive nan nivo mès, li enkorijibl. Wè, depi l nan nivo mès li enkorijib. Ou pa ka korije l ankò. Sa vle di blaze? M ta renmen sa w di la, dyòl la chofe. M ta renmen sa w di la jodi a yo pou korije. Pou sispann. Pou m pare wap. Pou m vle lè w parèt sou rezo a pastè blaze. Pou se pwomosyon biznis wap fè, pou se blag wap bay, oubyen son sijè kèlkonk kap itil sosyete a. Paske tout moun fin konnen w, ou plis vann bagay plenyen pou fanm nan, joure fanm sou rezo a ke atis ou a. Li enpòtan jodi a pou vann on lòt idantite de ou. Hey ze blaze ou se zanmim map toujou baw pi bon konsèy yo men kote ou gen tò a map ba oul dayè m pa konn Faby jodi a la sim konn Faby m rankontrel nan lari m dil bonjou bonswa se ou ki te prezante m li kòm madanm mwen paske depi ou se depi depi moun nan se madanm ou li se zanmim otomatikman m vin yon pwotektè pou li paske menm si ou pa la depi m rive yon kote yap bat Faby si son wòch poum tire map tirel si se separe poum separe map separe si son zam poum rale map ralel paskel se madan blaze. M se sekirite l otomatikman, m se bodyguard li. Men blaze, ou gen pou retounen sou ou menm, fè sa k rele yon entwospeksyon, antre nan ou menm, gad tèt ou nan glas, di konsa kiyès mwen ye? Poukisa tout tan se mwen menm k ap vin joure fanm sou rezo a, tout tan se mwen ki gen pwoblèm, tout bagay sa yo. M pa mande w pou w fè menm jan avè m. Men w pa wè mwen menm, m pran de echèk nan vi m nan afè fanm, enpi m poze. Se pa nan fanm m pa p viv ankò, fò m gen pitit yon lè. Men, m rekile. Sa di chwa yo pa reflechi pastè blaze. Fok chwa yo reflechi. Ou tank on moun ki rantre nan relasyon pou fè sosyete plezi. Non. Pran san ou. Mwen menm pandan map di w la a. Wi m pa gon madanm ofisyèl ke sosyete a konnen. Se pa mennaj m pa gen. M pa gon fi nan kay e tout bagay sa yo kom si nap pataje relasyon, m gen pitit tout bagay sa yo. Men m pa gen on fi nan vim ki ofisyèl ke sosyete a konnen ke marim gen plis kave l non. Sa vle di li enpòtan pastè Blaze pou sezi de bagay sa yo. Blaze fè konnen li mande eskiz, li jije, li tal twò lwen. Wè, si w jije w tal twò lwen se sa. Men si w pral rekòmanse demen maten, sa yo pa valab Blaze. Sa yo pa valab si w pral retounen demen maten. Wi ou jij yo t al twò lwen tout bagay sa. Ou pat bezwen derape menm. Ou nan yon relasyon ou e ou kite kay la ankò epi fi a li menm li ret nan li menm epi ou tonbe ap joure. Fi a pa joure ou, li pa di anyen, li pa monte sou rezo tout bagay sa, anyen. Ou sèlman leve ou kite kay la apre yon diskisyon fi a pa okipe ou. Sa montre ou se yon moun k ap evite diskisyon. Fik te bezwen diskisyon li ta pral chache kouto e li tap monte sou rezo a li tap rele manmanw li rele papa li rele tout bagay poul kreye pwoblèm paske selon les dires selon bri lari a se ouk fon dezòd nan kay la fi a pale anpil epi ou leve ou ale admeton ke ou pat fè dezòd oubyen ou te fè dezòd chita a madanm ou diskite Dayè, pi gwo chans ou gen nan relasyon sa a, ou gen yon fanm ki chita nan kay, k ap fè yon biznis manje, chak swa nou chita nou fè ti videyo nou, nou gen kliyan k ap monte desann tout bagay. Kisa n bezwen ankò? Sa di, nou rive antann nou pou n fè biznis, pou n fè lajan, epi nou pa ka antann nou nan relasyon an? Bon, sa konn rive tou, se paske moun yo twò damou, paske lè de moun twò damou, nenpòt ti detay se yon pakèt bagay li ye pou relasyon an. Ayiti gon pa m pa konnen chache solisyon an sa li pa t dwe menm rive nan bouch mwen byen ke je fè pati di manb de la fami paske depi blaze non fanmi m otomatikman ladan l paske blaze antre frè tout sa tout sa m k ap pase lakay mwen si w wè blaze pa konnen l m just pa chwazi di l men se pa kache m ap kache l e li idèm pou pastè blaze tou pa gen yen blaze ap fè M pa konnen. Blaze toujou mete m okouran de tout sa l ap jere. Mwen m avèk Blaze, nou se pwason kraze nan bouwon, nou se blòdè. S on frè li ye pou mwen. Men Blaze, jodi a la a, ou gen pou w fè sa k rele entwospeksyon. Antre nan ou menm. Gade tèt ou, jije tèt ou. Gade tèt ou nan yon miwa, di kiyès mwen ye, kote m vle ale, ki objektif mwen. Sa k ap pase m la a. Paske pou mwen menm, Blaze s on nèg ki gentan nan senkantan, si je n m'abize pa. Wè pou mwen menm. Lè di li vle di sal vle di a sa vle di wap granmoun. Lèw di wap granmoun nan epa dim tou pou touna madanm ou non si se pou touna madanm ou fòk ou alèz se sèl bagay mpap janm fòse moun mka swete pou yon relasyon kraze pou yo tounen men mpap fòse w paske se ou ki te nan relasyon se ou ki konn kòman w ye paske la eskizem sam pral di a eske n konnen pandan mwen pa gon fi nan kay kote m marye tout bagay sa yo mwen gen sak rele yon pè despri wè. Mon pè despri. Eske se mwen ki te pwoblèm nan, eske se fi a ki te pwoblèm nan, je se pa. Nou tou lè 2 gen tò. Paske nou tou lè 2 ki chwazi separe a, nou te ka chita tou, nou chwazi ret ansanm, enpi nou mete tout pwoblèm yo sou tab, nou di bon, n ap rezoud pwoblèm nan, la a la tout bagay fini. Mentenan, li di w li regrèt li te bay move kote Faby. Ay mwen men pawol sa. Li regret li te bay move kote Fabi. Sa pa vle di Fabi ansyen madan blaze. M pa konn si blaze ap aksepte vokabilè sa. Ansyen mennaj blaze je veux dire paske blaze pa marye. Blaze gen dwa pa dakò vokabilè a sèt afè de ansyen paske blaze konesan lòm, konesan mon ami, blaze se pa yon nèg ki kite fi konsa. Alò l ka kite fi a men l pa separe. Blaze pou yon nèg ki separe avèk fi konsa. Lò el renmen w li renmen w nèt se yon nèg ki renmen a tout kè l. Blaze di konsa li regrèt li te bay move kote Faby li pa t bay bon kote yo. A wè. Se sa. Sa m dakò avè l. Jiskaprezan la Blaze gen tò wi. Paske ou pa ka ap enkrimine yon moun, si w te ka fè tout tan sa avè l e paske l te bon pou ou, yon ti diskisyon pase w kite kay la epi jodi a la, fanm nan bouzen, li sesi, li da, non. E tout tan w te fè avè l yo, l te bon pou ou sa vle di gen yon bon kote kot Faby? Blaze frè m, li pap bon pou ou. Se to be or not to be. Kòm ou gen pitit deja, e li pou pa oblije al marye al chita nan relasyon avèk yon moun. Men sou santi madanm ou te bon pou ou. Paske ou di sa nan fraz yo, ou fè konnen ke blaze e madanm ou te pi bon pou ou. Li te gen pi bon kote ke move kote. Eben, si li te gen pi bon kote, eksplwate pi bon kote yo. E lòt ti kote l te gen pa bon yo, se petèt de divèjsan k te genyen, enkonpreyansyon. Dyòl la chofe. Sa di jodi a li enpòtan pou yon fanm ou te konn ap monte sou vant li, fè lanmou, fè bèl videyo tout bagay sa, jodi a w ap kalifye l kòm yon gwo bouzen sou rezo sosyo? An n di l te sa vre, men l se madanm ou. Ew pa menm gen prèv ou parèt pou di non pou di wi men kotel te sa. E menm sil te sa ou pat oblije vin avèl sou rezo a non ou just kitel. Kounya la wi li di konsa ke li regrèt li te bay move kote Faby li pat janm bay bon kote yo. Men nan video a tou blaze ou te ka pwofite bay bon kote yo. Paske ou fon video ou di konsa ke ou regret ou te bay move kote Fabio pat bay bon kote. Nan video a te gade wa di tout bon kote li te genyen. Li tap bel anpil. Byen ke ou te fin blazel ou di tout bagay ki mal yo men jodi a la ou te ka vin di kisa ki gen bon kote a. Li tap bel anpil, li tap enpotan anpil. De tout fason blaze ou gon travay pou fe sou. Blaze kontinye poul di w konsa sa pa deranjel pou moun ki pral dil son lach paskel mande padon nan. Wi gen moun ki pral di blaze son lach blaze dis dat tout nan non se pa danm nèg la se li konn koman l te byen paske ou wè lavi lavi mande pou viv byen menm si ou renmen yon chen ou renmen yon kochon ou renmen ak kèlkeswa moun nan depi se li k fè w byen rete la byen ke nou konnen ee labib ou byen sosyete a pa pèmèt ee yon èt imen renmen Avèk yon bèt, bon bèt la tou son èt vivan, gen èt imen, gen èt vivan. Men, byen ke nou wè nan gen de peyi, nou wè gen moun ki marye a chen, ki marye avèk tèl bagay, tèl bagay sa. Men, pou mwen menm se pou la galri. Pa gen yon moun kap alèz, yon èt imen kap alèz pou l renmen avèk yon bèt, non. Dayè, ou wè yon bagay ki pa ka pale. Sa vle di, pastè blaze. Ou gen tout dwa w pou mande madanm ou padon. On moun k ap enkrimine w k ap di w tout bagay sa yo, wi. Men sa k fè yo ka enkrimine w se pou tout mo sal ou te di yo, se la m ap di w la w te ka evite l. Jodi a la, si moun pral griyen dan sou ou paske w mande Faby padon, di dat tout bagay sa yo, ou te ka evite l. Men, an menm tan tou, sa ou pa oblije repete. E jodi a la, si gen moun ki pral pran plezi sou ou, pral bay blag sou ou, pral di tout bagay sou ou, se paske ou te chwazi al di madanm ou de mo sal. Se se s kon apèl le revè de la meday. Tout sa ou fè yo retounen sou ou menm ankò. Si gen yon moun ki pral fawouch ou paske ou mande madanm ou padon, se apati de sa ou te di wi. E menm moun sa ou pa konn konbyen fwa l mande madanm li padon l tounen nan yon relasyon an, men sèlman l pa fè betiz ou te fè a. Sèt kesyon de monte sou rezo pou w ap joure madanm ou nan bouda, w ap di dyòl li santi, w ap di se pi gwo bouzen sou Dèlma, o wi, tout polisye kouche l, dizta tout, non! Sa ou pa bezwen rive la blaze. E sa ou se di voye monte, dayè ou di konsa se jalouzi k fè w di tout sa w di a. Sa vle di yo pa egziste vre. C'est du charabia. Eske ou konprann blaze? Frè m, zanmi m, pou tout tan. E lè m mouri m pap zanmi w ankò. Dayè m tolere w anpil. Gen yon seri bagay ou fè, m ta sipoze tou kraze zanmi avè w men non. M tolere w tou natirèlman blaze. Ou se frè m, men tolerans pa sitirans tou. Menm si m tolere w, gen de bagay m pap sitire, m oblije vin pale. Pase lè w gen rezon, m ap fè menm bagay la pou m vin la pou m di, Faby ou pa gen rezon, Blaze gen rezon, ou pa t dwe fè tèl bagay. Men lè w gen tò a tou, m ap fè l. M ap di l. M konsa pou tout moun. Sa ka rive w fache pou videyo sa, men kote w gen tò a m ap di l. Blaze kontinye pou l di konsa, ni sa l te tande, ni sa l te di, li retire tout. Ah I like that. Li di ni sal te tande, ni sal te di li retire tout. Ou byen di ou te tande, ou pat wè, ou pat gen pwèv. Poukisa ou al kwè nan bagay ou tande, yo vin di ou. Jodi a se sa yo k mete w la. Eske w te konnen blaze madanm ou ou kite kay li a wal kay manman w lan si w te kalme w ou pat pran rezo a se yon bon maten konsa w tap leve w wè fi a vin dèyè w paske w wè fanm w wè silans li vle di sa l vle di a li ta pral poze tèt li kesyon li ta pral di kèt. Misye leve lale pou diskisyon sa bon se mwen menm ki tap pale anpil nan tèt li li tale banm al dèyèl ou just kalmew bon ou wè gen de bagay ou te gen dwa fè ou te gen dwa bloke fi a epi ou kontinye ap travay ou kontinye ap regle afè w wap wè kòk may wap travay wap monte desann tout bagay sa yo wap fè kòw bèl wap manje wap bwè wap dòmi tout bagay sa yo ou pa janm parèt sou rezo a menm si se pa de fi a ou te vin pale ou bay rezo a yon ti tan wè sa silans sa fi a ta pral poze tèt li kesyon li tap di kèt. Sam te panse a epa sa pa misye pa pale li pa di anyen tout bagay sa yo ou tap fè vi a fi a vin parèt li gen tò sanl pa genyen sanl pa gen tò wi pandan wi pandan li gen rezon ou tap fèl parèt li gen tò wi pasw wè silans ou pi gro gro zam li ye li vle di sal vle di a. Pèdi blaze frèm tanpri fè sa w gen pou w fè. Blaze kontinye pou l di konsa li rekonèt madanm li te enpòtan nan vi l anpil. Li te enpòtan nan vi w anpil epi w rive nan nivo sa w ap joure l nan bouda, w ap di tout bagay sal. Blaze pran sa w. Li di se jalouzi ki fèl di tout sal di yo. M te gentan konn sa blaze. Se jalouzi. E menm avan ou te fè ekskiz sa, map pale avèk yon zanmi m dil sa. M di tout sa w wè blaze ap di yo, se fi a l renmen. Misye gon e se fason sa l ka eksprime jalouzi l. Jan la chofon. Men li son dwòl fason tou blaze. Li dwòl. Pou prezante jalouzi a konsa. Trè trè dwòl. Ou pat oblije se konsa. E sak fè map di w konsa. Wap di konsa wi ou pat ka kontwole emosyon w. Depi w gentan konnen emosyon an son pwoblèm li ye, solisyon gentan la. Dayè tout pwoblèm depi w gentan idantifye l, se solisyon li ye. Sa w idantifye a se solisyon li ye depi w gentan wè l, depi w gentan konprann li. Chèv blaze zanmi pam tout tan map mande w sa kalme w pou l fini li di li toujou renmen madanm li blaze di l toujou renmen madanm li blaze tounen l mande tounen misye pa di sa men blaze mande tounen. Depi wè l fin di tout bagay sa yo, li fin konfese peche l, epi l di konsa l toujou renmen madanm ni, Blaze mande tounen. Alò l pa di l vèbalman, men la a, si n ap fè dediksyon de tout sa Blaze sot di la yo, Blaze mande tounen. M pa pral oze poze yon kesyon pou mande si Faby ap tounen. Si m mande si Faby ap tounen, se kòmsi m vle mete yon baton nan wou a. Nèg blaze, ekskiz sa w fè sou rezo a pou mwen menm, ou ta sipoze fè madanm ou li fi e anfas. Al devan madanm ou anfas pou di l. Paske w pat renmen sou rezo sosyo. Byenke betiz ou te fè a se sou rezo a. Kounye a pa genyen k di w tou, blaze pat gentan mande fi a tounen, Epi fi a di konsa fò al fon ekskiz piblik sa ka ladann wi haa m pral menn ankèt poum konnen men ekskiz sa w wè blaze vin fè la gen dwa se fi a ki deside tounen avèl li di tout sa w te di sou rezo yo fò al ekskize w wi sa rive fi a ka di konsa non ou te avilim sou rezo a. Si poum pran excuse la fòw vin fèl sou rezo a tou avan m padone w e m konn Faby renmen blaze anpil blaze renmen Faby anpil paske pi gwo fòs yon relasyon se lè 2 moun yo youn renmen lòt depi 2 moun yo renmen lòt nou enseparab wi sa di tout diskisyon ti bagay lang a dan sa riv blaze di sa tou l di lang a dan konn mòde si w konnen lang a dan konn mòde poukisa w pa chache solisyon an. Anpil moun pral dim la konsa oh map pote tout konsèy sa epi mwen menm pa nan relasyon wi sa konn rive moun ki pi gwo kriminèl la lap preche pou moun pa touye moun wi sa arive mwen menm se pa epa relasyon ki bon pase sa men mwen menm sim obsève yon bagay paske yo toujou konsa lòm a bò di pouvwa nè pa lòm o pouvwa dèfwa lè ou deyò teren an ou plis wè erè yo lè ou monte teren an ou paka fè anyen. Wi m son bon konseye m toujou ap pale de relasyon tout bagay sa men sa pa vle di pou otan relasyon m tou mach trè byen non non pa gen sa anben mwen menm pou m fini pastè blaze si w toujou renmen madanm w toujou alò toujou renmen l ou di sa nan fen nan fen diskou a deplase al ka madanm w e mwen menm mwen pote tèt mwen gratwi gratis. Pou m akonpanye w pou al ka madanm ou wi blaze m di sa Fredsann. Depi w vle al ka madanm ou m ap akonpanye w. Si se wont ou wont epi kounye a pou m mete relasyon jan l te a paske li konsa relasyon konsa depi w vle tounen mwen m ap pral avè w m pral mete l konsa paske m pa ta renmen zanmi m soufri. Lè blaze ap soufri se mwen k ap soufri. Depi w pa alèz nan lanmou, psikolojikman w atake. Dayè ou se atis, pou moral ou, ou bo fiks, ou byen enspire, pou w ap bay blag tout bagay sa yo, li merite pou w alèz nan relasyon w. Sa enpòtan anpil anpil.